Hello bonjou bonswa bonjou bonswa sa depan de kote wap gade videyo m sa depan de kote wap gade janin bote kreyol bebe m yo eske nou anfom koman nou ye mè trezò presiye moun ayiti m yo cheri tu mwen yo koman nou ye koman nou ye koman nou ye eske nou anfom yamile gen lontan m pa tandel gade koman non an vini nan bouch mwen yamile mwen gen lontan mwen pa tandew. Koman w ye koman w ye koman w ye eske nou tout anfom Ritza Dorisme merci bebe m pou komantè w la li you Isabelle Merline Suze Bien Aimé Doupe Traka Music Suze Bien Aimé Mirlotte Lamy Guerline Cherenfant Josette Joseph Solon Natacha My Love Natacha Mésidor Natacha Augustin Natacha Jean Natacha Jean Baptiste Gen Katiana Cheri doudou kòman w ye Guerline Cherenfant Bebe m Gen Jean Charles Kòman nou ye Natacha Maison Bebe m kòman w ye François Lourdy Josette Piquant Des Tine merci Koman nou ye bebem yo Pierre Celand Gabo Jean Madame Carline Louis Jean Cheri doudou mwen pataje pèn nan avèw mwen pataje pèn nan avèw cheri kondoleyans mwen konnen wap pase yon ou nan yon move sitiyasyon mwen diw kondoleyans ke Bondye mete fòs li nan feblès ou cheri pou travèse moman enpas sa Ke Bondye protejew ke Bondye akonpany w gen de erè gen gen tristès ki deja nan ou ou paka retirel ou paka anpechel men ke Bondye akonpany w nan sitiyasyon difisil sa ke wap travèse a madam Carline yon JS rouge yon moun ki renmen Jenny Queen Ricardo anpil mwen salye w bebe mwen diw kouraj kouraj kouraj bebe m. Mwen salye ayi men Hein non yo telman difisil timoun non yo telman difisil mwen salye nou bebe m yo eske nou tout anfom map kontinye di moun ayiti yo pou yo fè pridans paske bagay yo se pa pi bon yap pi bon yap anpire de jou an jou gen linda justin gen loudji duverni gen lwi michel mwen salye w isabelle bebe m gen krismèn

Bazin, Me I love Lorvie lan, Merline Germain, mwen salye nou bebe m yo kelkeswa kote wap tande m ou byen enstale w, mwen di nou mèsi paske se nou Ki kenbe chanèl la paske san nou pa gen Jeanine Beauté Créole mwen di nou sa chak jou se nou ki sipòte m se nou ki kòmante Pierre Nerly mwen salye nou Sandra Hyacinthe Manou. Joseph Venel mwen salye ou mwen salye nou tout mwen pap site m kanpe la gen Nadia menm lèm di m kanpe m paka kanpe paske gon pakèt nouvo abòne gen Lane Gra Lara mwen salye ou son m wè non an nouvèl mwen m gentan wè nou se yon pakèt nouvo nouvèl sou chanèl lan gen Betou cheri doudou Natacha mezon m te dil deja gen Guerda Bellemare. Mwen salye, mwen di nou byenveni pou nouvo nouvèl yo. Nou lakay nou, byen enstale nou. Lè nou wè n ap deplase nou mèt kite chèz lan, nou pa bezwen deplase avèk chèz la. Ok? Kite chèz la, Tiwis! Kite chèz la, pa gen moun k ap pran plas la, nou mèt tou kite chèz la, nou mèt deplase. Men lè nou deplase, pa fè lwen. Betou Love Bertin, Pierre Celant mwen di nou sa deja, Lè nap deplase kite chèz yo pa deplase avè yo paske gen plas pou nou tout bebem yo gen plas pou nou tout jodi a m vin pale de yon sijè yon sijè yon sijè ki trè trè enpòtan e yon sijè tou ki trè trè delika. pou tout sa ke mwen te kapab jis pou m te fè zye w plezi men malerezman mwen pa rive abouti l m pap di madam Janine son pwofèt non. Petèt si m te wè premye videyo ke l te fè a, petèt sa te ka pa rive. Men malerezman m pa t wè l. E tout sa k rive gon rezon, tout sa k rive m mwen menm pèsonèlman, se volonte Bondye. Paske anyen, anyen, anyen pa ka rive m mal, byen si sa pa nan plan Bondye. Donk nenpòt sa k rive m. Mwen estime ke se pou byen m. Jodi a l gen dwa fè m soufri, jodi a l ka fè m kriye, li ka koz mwen enkonsolab jodi a. Men mwen sur e sèten demen m ap konnen poukisa e se pou mwen li toujou bon a chak fwa sa yo rive konsa. Jodia mwen vin pale de bèbèt mwen vin pale de lin mwen vin pale de fednaelle mwen vin pale de isann mwen vin pale de sayy mwen vin pale de tout staff fednaelle la sa ka rive li deranje nou mwen di nou sa deja sou ti tèt chanèl mwen an depi ou nan sinema ou son figi piblik banm dil byen tout moun ka pale de nou timoun mwen di nou sa deja gen moun ki pa konprann video m yo m gen anpil fanatik fednaelle de byen tou kap gade ki toujou gade video m yo. Mwen di nou merci fanatik fedlame yo fanatik fedna yo ki toujou konprann video m yo mwen di nou merci paske mwen di nou sa deja mwen pa gen nul rezon pou m vin detwi fednaelle tou mwen pa gen nul rezon pou m vin pale lèd de fednaelle mwen pa gen nul rezon pou m vin rabese fednaelle sou internet la mwen pa gen dwa pou m fè l paske Fednaelle ap travay poul plè fanatik li yo, fanatik Fednaelle yo kontan travay lap fè a, men lè gon erè pase sou entènèt la pa anpechem pale de li timoun pa anpechem pale de li Mwen vin pale de Bebeth, mwen vin pale de Maria, m vin pale de Lin, mwen vin pale de Fednaelle se reyalizatè e reyalizatè la ki se Lin Dizay je kwa ok èske nou konnen Bebeth e se viktim nan staff fednaelle la yes li viktim nan staff fednaelle la nou pral di se pa vre nou pral di se pos kom nou toutan ap di se paske e bebeth trèt se paske bebeth si e paske bebeth dat kom fednaelle pa janm vin sou rezo a pou fednaelle di bebeth fèl anyen m pa wè poukisa nou menm nou toujou pran bebeth nou pentirel nou bal penti nou vle pou nap di se paske li pa bon em gen presyon moun kap di bebeth pa bon yo kap sal bebeth yo m gen presyon se menm moun ki nan pwodiksyon an k ap fè fake paj tou ki bezwen fè moun konnen se paske yo bèt pa bon oubyen yo bezwen chèche yon on sijè pou fè pale de li se menm nou menm nan ki fè konminezon nou nou gache pwojè tifi an menm nou menm nan ki jalouz de li nou fè kou nou konnen nou fè yo kraze l nou menm ankò n ap itilize fake paj nou menm ankò n ap rele medya pou nou bay manti sou li pou nou ka kraze karyè èske m konn bèbèt a sanpousan pou nou di m ap vin defann li non. Mwen pa konn anyen de bebet okontrè men bebet fè live li bebet fè live li yè li dim se profèt mezanmi bebet demwazel bebet ou byen madam bebet mwen pa profèt cheri tu de mwa mwen pa profèt ok bebet di konsa sil te wè video m yo avan bebet di gen erè ki rivel li patap rivel banm di nou kisa vide premye video te gen ladanl de mwa de sa m te gentan fè video mwen te di a. Si Bèbèt ki pa gen anpil moun sou chanèl li vini avèk yon pwojè, yap fè tout fason pou yo bòykote pwojè a, menm moun nan saf yo ap bòykote pwojè a, pwojè a pap fini. Mwen te di ke si Bèbèt bezwen pwojè l la fini, fò Bèbèt fè yon jan pou l choute tout epizòd li yo pou l ka pase avèk pwojè li a. Paske Moun sa yo pap dakò pou bèt vin pase sou li yo nan staff la son pakèt ipokrit yo trè trè trè ipokrit nan staff la yo pap dakò wè bèt sot kotel soti avèk konesans li avèk talanl pou bèt panse lap ka vin pase sou yo choz di choz fèt dayè mwen pat konn anyen dayè mwen pat konn anyen anyen se sak fè yo bèt ka rive li di mwen se pwofèt paske mwen te gentan wè m di nou sa deja mwen gen zye anplis nou mwen gen yon sans anplis nou mwen pa. Bebe telman panse yon paket bagay li menm panse mwen gen moun nan staff Fednaelle la li panse mwen gen moun nan staff Fednaelle la komsi ki gen dwa dim bagay mezanmi ki moun nan staff Fednaelle ki te ka pou mwen kounya la ki te pral banm enfomasyon mwen pa gen moun pyes kote kap banm enfomasyon mwen jis bon mwen se bon sans. Se bon sans, si w te gon ide nan psikoloji w gon ide nan sosyoloji gon seri de bagay kap pase ou pa ka pa wèl ou pa ka pa dil egzat jan sa pase a. Eske lè w al ka yon psikològ li di w men sak pase nan ou, ou di li se pwofèt non ou pa dil. Cela veut dire mwen mwen ka gade yon moun sèlman, mwen ka devine l paske mwen di nou sa deja mwen pa di sa map di yo au hasard Kòmsi se lidem ki dim oubyen son moun ki dim dil mwen di nou sa deja mwen gen sans anplus nou ok bebem yo imajine w bebet vini avèk ti pwojè li m panse bebet pral byen pase sou rezo a ou menm ki chita sou rezo a kap vini avèk prank sèlman se paske w tou fè chanèl ou a konvèti an prank paske nou sil rete nap imajine prank nap fè montaj prank nap planifye prank nou se ak sa nou sanble nou kenbe sa nap fè an. Sa vle di mwen di nou mwen tout sa map di nou la ti moun yo verite mwen pa pral fè kòmsi m pa pral vin la poum detwi pèsòn moun m pa pral vin la poum detwi pèsòn moun men map m vini poum di nou jodia yon ti moman de konsyans ou menm ou wè sak pase a ti moun Fednaelle pap konprann ni jodia Fednaelle gen poul konprann ni pi devan. Fednaelle, m pa di Fednaelle a san pou san koupab nan sak pase Bèbèt la, m pa pral di l. Men, gen yon fòs mistik nan sak pase a. M pa di w pou kwè, m pa di w pou pa kwè. Nan sak pase Bèbèt la gen fòs mistik ladan l. M ap repete l timoun. Nan sa ki pase Bèbèt la, Bèbèt la grand lan gen yon fòs mistik ladan l. Fednaelle, ou p ap konprann sa jodi a, ou p ap konprann sa demen. Men gon lè zye w ap klè, w ap di gen yon seri de aksyon w fè, Ou pa fèl vre ou m pa diw pa gen ti sans ipokrizi a non nou tout nan sinema m pa konnen si son bagay yo lage menm depi w nan sinema sitou staff wa gen anpil anpil ipokrizi ladanl men gen de bagay ki pase la Fednel pi devan w pral konprann sak fè yo fèt ou pral konprann sak fè se gade nou gade nou wè Bebeth soti nan staff la se gade nou gade nou metel deyò se gade nou gade nou bòykotel e lè sa w pral konprann se gade w gade men ou ou pa rann ou kont lè w kanpe tout moun nan staff ou ki tap jwe ak Bebeth la Par mechanste nou ou kanpe tout moun ki te nan staff ki tap jwe poul yo ou di yo pap jwe anko sa se yon mechanste jodia mwen vin di nou yon ti moman de konsyans eske konsyans nou pa touche nou pou nou gade jan maria mwen menm mwen konn maria pap viv sendomeng Mwen konnen Maria sè bèbèt grand sè bèbèt pap viv sendomeng a met fwa mwen wè bèbèt mwen wè Maria sendomeng eske wèm te konn wè Maria sendomeng yo se plezil li te konn al pran ou byen Maria te konn ale poul te jwe nan projèw gen yon seri de bagay yon moun fè pou ou gen yon seri de e e Gen yon seri de bagay yon moun fè pou ou, gen yon seri de touch yon moun pote, gen yon seri de anplis yon moun pote nan pwojè ou sipoze gade sa gwo. Antouka mwen di nou sa ankò sa nou fè Bèbèt la nou pat sipoze fèl yon ti moman konsyans. Menm lè Bèbèt te ka fè nou yon bagay mwen pa konnen jalouzi mwen konnen bagay sa gen anpil jalouzi ladanl mwen konnen Bèbèt se te yon opozan Bèbèt te ye nan bagay Brens mwen konnen sa Gen anpil moun ki te bezwen brens lib. Gen anpil moun ki te bezwen brens lib pou tiktok. Gen anpil moun ki te bezwen brens lib pou yo fè e challenge. Gen anpil moun ki te bezwen brens lib kòm di van pou yo fè sa yo vle avèl. Pou yo jwenn ni lè yo bezwen pale avèl. Kòm si m pa konnen si bebek te yon opozan. Mwen pa konnen si bebek te yon opozan ki fè sak fèt la fèt. Ki fè kominezon sa fèt. Ki fè nou tèlman. Fè bagay la byen nou menm use mistik pou fèl timoun Mwen gen yon sans anplis nou gen bagay mistik nan sak pase bebet la li pa pase konsa nou detwi bebet sou nou detwi bebet nan projè sa projè sa te yon trè bèl projè kisak vin pase premyèman lè Tania gade li wè projè li gen projèl sou chanèl li li pa byen mache. Eske Tania tap kontan poul wè Bebeth vini pou Bebeth nan 2 3 4 jou pou Bebeth pase a 200 mil moun nan yon epizòd pandan se tan li gen pwojèl ke moun pa gade el te la anvan e aprè Nathalie aprè Nathalie Tania pa fè it ankò janl te konn fè it nan feyton yo m siyen dèyè sa m di a ou ka pa aksepte avèm. Epi Gen e cyber toujou ki gen projè l kap vini paske li wè bebeth gentan ap pase avek projè a e fok cyber vini avek projè l ou konnen yo tap dakò pou bebeth vin pase nan boul figi yo la ki poko menm gen 1 an nan yon projè ann serye ki poko menm gen 1 an sou rezo a men yo bliye si bèbèt se avèk sèvol li travay se avèk talanl li travay yo bliye sa yo pran yo nou tout gen talan nan sinema nou jis pran talan pa nou nou pasel anba pye nou yon yon moun menm ki fèk vini ki vini avèk brenn li li itilize brenn li poul travay sa nou fè nou menm nou chèche tout fason pa nou pou nou bòykotel. M te di sa deja, depi w s on figi piblik nenpòt moun ka site non w. Pa egzanp, gen Island, m pa konnen kòman m toujou gen yon bad presantiman pou Island, m pa konnen Island sa, m pa konnen sa k fè sa. Mwen pa konnen. Island ki gen chanèl li ki gen. Pil abòne sa sou li. Isann pral chita lap byen enstalel pou lap gade dayè isann pat jwe nan pwojè e bèbèt e menm lèm gen presyon bèbèt te envite li patap jwe nan pwojè kounya la islann pral chita la avèk e chanèl li a ki konvèti an prank sèlman planifye prank fè tout sa lap fè sou chanèl li a li pral asiste bèbèt ki vini avèk tèt li plèn e byen fèt vin avèk pwojèl la kap byen mache nan boul figi bèbè e nan boul figi islann bèbèt m dezole ou patap ka pase nan figi yo. Ou pa tap ka pase nan figi yo. E Menm lè tout sak fèt la li fèt mwen di nou sa deja nou fè Bèbèt enjistis nou fè Maria enjistis pa bliye Maria fè anpil sakrifis pou nou pou pwojè sa e se sak fèm di Fednaelle ou pap konprann ni jodia men pi devan ou pral konprann sa nou fè a nou fèl Par mechanste. Menm lè Fednaelle gen 50 pousan touche ladan paske fòk se Fednaelle ki pou deside, Fednaelle yo pouse w deside. Se kòmsi se yon manman ki se kòmsi se yon timoun ki devan, manman devan l ak yon baton li di w fè sa, mande granmoun nan padon, fè si, fè dat. Ebyen Fednaelle ou gen 50 pousan e tò pa w ladan l, men lòt 50 pousan se fè yo fè w fè l. Epi banm pale nou de Lindizay ki se reyalizatè Fednaelle. Lindizay! On konsèy aji an pwofesyonèl. Ou ka reyali, ou kapab toujou nan pwojè Fednaelle, se ou ki reyalize tout pwojè, se ou ki reyalize tout feuilleton, mwen konprann ou jiske la. Men, aji an pwofesyonèl. Pa koute moun k ap di w, e ba w presyon pou yo di w, non fòk ou fè si, fòk ou fè dat, fòk ou fè si. Gon bagay mwen te, mwen wè.

Lè sa yon bagay pase nan tèt mwen. Banm di nou yon bagay. Lè moun pale verite nou panse se moun kap bay ou. Met mpa yon enbesil. Pa bliye m gon chanèl. Pa bliye tout ti sa nou fè devan zye m konte. Pa bliye tout mwenn jès nou. Pa bliye m mwen e nenpòt ti kòmantè nou nenpòt ti pòs nou mpa egare. Pa pa bliye nenpòt ti bagay nou mete sou stati nou. E nou son moun nenpòt ti bagay nou kouri al mete sou stati nou. Nenpòt ti zen nou kouri metel pou moun konnen gon bagay ki pa mache. Kòman pou m ta fè pa wè l la? Kòman pou m ta fè pa konprann nan? Imajine w li se li ki te e ki ta pral reyalize feuilleton Bèbèt la. Li pran kont presyon l jiskaske li bay vag li pa kontinye l. E èske, m pa kwè tou Bèbèt ta pral fè l se yon feuilleton li ta pral reyalize pou Bèbèt gratis paske m konnen sinema e e Li se yon pwofesyonèl li ye li pa ta pral fè anyen gratis se si li te gen kòb li pou l te fè l. Kounye a la ou se yon pwofesyonèl, ou gen lajan moun nan nan men w pou w fè yon pwojè pou li, akoz presyon w ap jwenn nan men yon moun se lajan w yo ba ou, ou pa sipoze pran nan presyon. Dayè w se yon pwofesyonèl, moun pa ka di w pou kiyès pou w travay, moun pa ka di w ak kiyès pou w travay. Yon pwofesyonèl rete yon pwofesyonèl, lè w fè yon jan de bagay konsa, ou te gen epizòd yo se si w te gen kèk epizòd nan men w, ou pa kontinye l ou pa fè l pou li. Lè sa w desann moun nan, menm ou menm nan pwofesyonalis pa w la, ou desann tèt ou tou. E kòmsi ou obli, ou vin nan posiblite la se kòmsi se avèk yon moun w ap travay. Ban m di w yon bagay, make sa m di a. Pandan jodi a la Fednaelle ou se reyalizatè Fednaelle pa bliye Fednaelle se pwogrè Fednaelle ap fè de pwogran pwogrè gon lè kap rive trust me make sam diw la gon lè kap rive Fednaelle pral bezwen yon moun ki pi bon toujou pasew lè sa lap pran moun nan lè sa wap rete se sak fèm di nou sa lè nou pwofesyonèl Se talan nou se pa moun ki fè nou kado l se ak talan nou nap travay. Respekte sa, pa kite nenpòt moun jwe avè nou pa kite nenpòt moun bran nou presyon, pa kite nenpòt moun itilize nou, travay an pwofesyonèl. E pwofesyonèl ou yo ou gen yon pwojè nan men w pou w fè l, pa kite moun ap vin di w non fòk ou ban m si, oh wap oblije remèt sa, wap oblije fè si wap oblije fè dat. Ou di moun nan non, lajan moun nan te nan men m, fòk mwen fini travay moun nan. Pa pran nan presyon. Ou se pwofesyonèl. Se sa k pral fè moun respekte w. Se sa k fè moun nan pap fè nenpòt bagay avè w, moun nan pap di w nenpòt bagay, li respekte w paske li wè se yon pwofesyonèl ou ye, li wè ou aji an pwofesyonèl. Pa fè erè sa, pou moun nan te gen afè l nan men w, pou w te gentan reskonsab lajan moun nan nan men w, pou w di moun nan ou pap fè pwojè l ankò, pou w di moun nan ou pap kontinye avè l, pou w pran nan presyon moun, pou w pran nan presyon moun ap ba ou. Paske m wè sa, m wè sa nan staff sa, nou jwe anpil. Nou nou fè anpil ipokrizi ladanl m pa konnen sak fè sa nou gen nou nou se atis nou se aktè nou se aktris nou pa kwè nan talan nou nou plis kwè dèfwa nan nan fè de nan fè kòm m sot di tala nan fè pil prank pete sou chanèl nou pandan se tan nou gen talan si nou pa ka ekri fon moun ekri pou nou tèt ansanm nan kijanl ye ok Cyber gen pwojèl yon moun ekri pou li Cyber pa ka ekri pou chanèl li a mache sa moun nan fè Li ekri pwojè al mete sou chanèl cyber a petèt ap gon kontra ladan ap gen yon yon bagay ki siyen ok gen lòt toujou isann paka ekri si refleksyon yo se nan pwent nen yo rive yon lòt moun di fè ke petèt m pa konnen si l ak byen si gen nan de bagay li gen ti talan yon moun fon pwojè di ok m gen tèl pwojè banm mete sou chanèl ou a non chanèl ou a ap mache paske m gen enpresyon nou chak gen fanatik pa nou. Nou tout Gen fanatik pa nou. Pa di a sim mete baal la sou chanel mwen li pap mache paske fanatik fedneel ki pou gadel non pandan fedneel gen fanatik pal ou menm tou gen fanatik paw avle di se fanatik fedneel yo menm ki sipoze gade pwojè ou gen fanatik paw tou travay pou gen pwop fanatik paw pote bagay bon sou chanel ou a pote bon bagay santi bon sou chanel ou a pou ka gen pwop fanatik paw pou ka fè pwop moun paw. Pa egzanp pou m pale de sa nou fè e Bèbèt se de Bèbèt m t ap pale, se de Maryam m t ap pale. Èske nou pa wè yo viktim? Depi sou lanmò e papa Bèbèt, nou pa wè Bèbèt s on viktim nan staff la? Kiyès moun nou te wè ki te poste pou sa Bèbèt ak Maria fè nan nan feyton sa? Kiyès moun nou te wè ki te poste yo t al nan antèman Bèbèt? E sesi di, kèlkeswa kote antèman Bèbèt t ap fè yon moun te sipoze deplase wi. Yon moun nan staff la, staff la pa gen komite ladan l? Yon staff konsa pa ta pa gen komite. Sa vle di nan komite a pa gen 2 moun ki ka deplase pou yo di fòk y al nan antèman papa Bèbèt? Sa vle di Bèbèt avèk Maria pa t regle anyen menm? Bèbèt ki te konn ap peye tikè avyon paske m te konn wè Bèbèt, m konnen Bèbèt se Etazini l ap viv, m te konn wè souvan Bèbèt Ayiti. E m sonje nan live, Bèbèt te fè yon live avèk Maria e swa Maria te di l oblije monte Sendomeng pou l vin pran kèk sèn. Fednaelle te di, m pa sonje nan kisa yo te m te wè Fednaelle ankò li yo tap pale yo te dil Maria vini se poul pran kèk sèn fòl gentan pran yo poul ale ann serye moun nan fè tout sakrifis sa pou pou e menm lè w te peyel gen de sakrifis ou moun fè pou ou pa gen lajan pou peyel aprè tout sakrifis sa moun nan fè li peye tikè avyon l vini l vin pran sèn pou ou a vle di papa l mouri epi Fednaelle tout al e te ale etazini nou pat wè e Marie aktris Maria te fè sakrifis li tal wè Fednaelle a vle di sakrifis sa yo pa di anyen. Sakrifis se pa di, sa vle di nou tèlman kwè nan nou, si e moun ki pou fè sakrifis pou nou, nou menm nou pa ka fè sakrifis pou moun. Papa medam yo mouri, pa gen nou youn nan staff la, pa gen nou youn nan komite a ki pou fon deplasman pou nal wèl. Bon de menm sa pa etonem depim te ka wè Tania pa e pat menm ka fon pòs poul te di bebet kondolyans paske m wè tout bagay posib. Sim ka wè Tania pou vayb m konnen Tania te vayb lè li te kraze sou entènèt la se se bebet li te pran kòm e e e kòm kòm bouchon. pou l te pou l te kouvri tout sa k tap di sou Inèt la pou m ka wè menm yon pòs Tania ta fè m ban nou respè nou sou Inèt la m ban nou respè paske ipokrizi sa rive twò lwen ipokrizi nou an rive twò lwen nan sinema mwen mwen di nou sa deja yon fanatik Fednaelle mwen mwen di nou sa deja mwen pa la pou m desann Fednaelle paske Fednaelle ap fè yon bon travay mwen renmen fè bon dayè m wè Fednaelle pral lage yon feyton la e map gade l mwen di nou sa deja map gade paske m di nou mwen pa konn gade feyton moun mwen pa vrèman gade m te konn gade yo lontan Men akoz de jan m wè nou pran yn tenta de ipokrizi m wè nou pran pou nou fè de entènèt la, m te di map fè yon kanpe sak fè m te fon m gen yon bon lontan la m pa gade feyton pèsòn moun ke Jenny Queen ke e feyton Jenny Queen lage se yo sèlman m gade m konn santi m pap fè anyen la m pito al nan feyton Jenny Queen te fè pase m te gade deja mwen gade yo men Fednaelle pral vin ak yon feyton la map tounen nan gade feyton paske m pa gen okenn pwoblèm pèsonèl avèk Fednaelle Sèlman lè nou fè yon bagay pa anpeche m vin pale. Mwen konnen gen yon pakèt tèt pete nan fedna nan nan fanatik fednaelle yo. Yo mèt wè tit video yo pa menm al gade menm yo tonbe joure. Yo pa menm gade video a pou yo wè sak ladanl nan yo tonbe voye monte yo tonbe joure anbal. Yon pakèt fanatik malad. Antouka mwen di nou sa si nou pa gen konsyans pou nou wè nou fè bèbèt mechanste Nou manke anpil bagay pou konsy bon m gen enpresyon konsyans nou ap dòmi nan nou oubyen konsyans nou mouri mwen vin di nou sa yon moman de konsyans nou fè bèbèt mal nou fè maria mal antan ke sèl pou sa yo fè pou nou menm lè si l te gen 100 epizòd ladan se pou nou te di bèbèt n ap fè sakrifis n ap bo 40 epizòd n ap fè sakrifis e redwi e feyton an E fonw rezime ladanl nap baw 30 epizòd oubyen nap baw 40 epizòd men fèl fini nan 4 oubyen 5 epizòd la nou mechan e pi devan nap konprann pi devan nap wè nou pat sipoze fèl enjistis sa em swete bèbèt kouraj pa kanpe paske ou gen talan ou gen talan tèt ou fèt tèt ou plèn ou konn pale Si Se avèk tèt ou te fè tout sa ou te fè se ou ki te ekri l ou ka tounen fè l ankò bon travay bon kouraj epi m di nou sa deja nou menm staff la yon ti moman de konsyans yon ti priz de konsyans pi devan petèt si son moun ki pouse Fednaelle fè l mwen konnen gen moun kap pouse l m konnen gen moun menm egoyis ki konnen yo pa gen talan yo paka ekri kap fè l menm kap kanpe dèyè l nou twò ipokrit ladan l mwen konnen e map redi l ankò m konnen gen anpil men kache dèyè sak fèt lan la. Nou egri. Epa eske se bebet ki fè nou pa gen langaj ki fè nou pa konn pale bebet pa reskonsab m konnen se anpil nan nou se nou ki dèyèl se nou ki pouse fednaelle fè sal fè a se nou ki pouse fednaelle kanpe tout moun sa yo ki te nan staff tifi a nou te nan yon pakèt nou te nenpòt prèske 20 moun ki tap jwe pou li nou tout nèt rete nou kanpe sa nou dil fè ak pwojè a epa kraze nou dil krazel nou stil mechan. Bebe m yo, mwen te pote video sa pou nou paske m konnen gen anpil fi dlame tou ki gade m, ki toujou renmen lojik mwen fè nan video. Antouka m di nou mèsi pou nou menm ki gen konprann ki konprann video m yo ki se tèt plen li fèt, mwen di nou mèsi. Epi e m pap pale plis non. Mwen te kontan pote video sa pou nou. Si w renmen video a sa w pral fè ou pral mete yon like, ou pral like li, wap kòmante epi wap pataje. Mwen renmen nou tout anpil nou konnen sa deja. Mwen renmen nou tout anpil. Pataje video a, pataje video JS yo. nap kontinye gade feuilleton Jenny Queen nan ou menm ki Efedlame sipòte moun ou renmen an ou menm ki JS sipòte moun ou renmen em di nou sa deja mwen menm sou chanèl mwen an pa gen anyen m paka pale sou li paske son chanèl YouTube mwen gen ok chanèl YouTube mwen an pa make pou yo dim men de tèl moun poum pale m pale de moun mwen vle sou li mwen renmen nou tout anpil bby m yo se te Jeanine Beauté Créole ki inik nan sa lap fè a bizou guys.